Bonjou bonswa tout moun depandaman de lè ke wap gade video sa non pa mwen se Evens Jean Marie Jodi an la m vin pale avèk nou konsènan yon sijè ki ase entèresan e sijè sa li pa lòt ke de siksè Byen avan ke nou pale de siksè an nou pran kèlke segond an nou di Bondye mèsi pou gras ak favè ke li fè nou Nou dòmi nou leve non sèlman nou dòmi nou leve nou leve an byen an di Bondye mèsi pou sa. Se pa etonan si tout fwa ou wè mwen m pa pran anpil tan pou m di Bondye mèsi. Sa ka rive ou menm ou pran 30 minit, ou ka pran inèdtan, ou ka pran dezèdtan pou di Bondye mèsi, sa pral depan. Le siksè se yon sijè ke anpil moun pale de li. E se yon sijè tou, tout moun ta renmen fè siksè. Pa gen pwoblèm. M pral pale avè w. Ou fè filo? Ou fè inivèsite w? Ou bouke depoze papye? Yo pa janm rele w? Pa gen pwoblèm. Ou pa fè filo? Ou pa al lekòl ditou? Pa gen pwoblèm. M pral aprann ou. Ou ka fè siksè. Kèlkeswa moun, nan kèlkeswa nivo ke ou ye, ou ka fè siksè. Wi, mwen di ou ka fè siksè. Il sifi ke, pandan ke ou vle antre nan siksè lan, ou dwe bay tèt ou yon ansanb de prensip. Ou dwe aplike yon ansanb de prensip pou fè siksè an. Ou menm ki fè filo, ou bouke depoze CV yo pa janm rele w? Pa gen pwoblèm. Gen yon djòb nan men w, avèk li ou ka fè siksè. Men, si ou pa gen yon djòb tou, ou ka fè siksè. Si tout fwa ke ou ta vle kreye ansanm avèk mwen. Ou vle kreye avèk mwen? An n kreye ansanm. Sou katye lakay ou a, ou estime ke gen anpil moun k ap pase al travay? Kidonk, lè y ap sot travay, yo gen chans pou yo retounen pase la tou. Pa gen pwoblèm. Ou se yon bèl demwazèl? Pa gen pwoblèm. Mete bèl demwazèl ou a akote. Ou se yon limena? Pa gen pwoblèm. Mete limena w la de kote. Mete yon bak sirèt deyò a. M garanti w, lè w fin vann bak sirèt lan, ou pa ka jwenn menm kòb la. Sa vle di, ap gen yon benefis. Ebyen, ou konn sa ou dwe fè ak benefis lan? Mete l akote. Pran menm kòb sa a. Kontinye al achte yon lòt sachè sirèt. Pa gen pwoblèm. Ou fin achte l, si gen posiblite, akonpanye l avèk yon bal chiko. Apati de la, lè w fin vann li, w a di m ki sa w wè. E lè w fin vann li, ou wè w fè benefis, pa gen pwoblèm. Akonpanye sachè sirèt lan, bal chiko a, mete yon sachè bonbon ladan l. Lè w fin mete sachè bonbon an ladan l, Pa gen pwoblèm. Kontinye. E pa siksè w vle fè? Kontinye. Menm ti zanmi w lan ou wè k ap pran pòz pretansyez li an ki pap fè l lan, pa gen pwoblèm. L ap vin pran l lakay ou. Ou di mwens. Ou fè filo. Ou wè lakay ou a gen tan gen bak sikèt. Sa Sa etonan wi. E sa ka fè w mal wi. Men m vin ba w reyalite a. M vin ba w reyalite a wi. Pran l. Ou mèt pran l. Ou wè gen tan gen bak sirèt lan bò lakay ou a? Pa gen pwoblèm. Achte yon sak chabon. Lè w fin vann sak chabon an, w a di m ki sa w wè. Èske w ka achte de sak? W a di m sa w wè. Si w pa ka achte de sak tou, mete benefis lan akote. Al achte ankò. Nan dezyèm vwayaj lan, m garanti w, si w ta remake ou ta fin vann ni w pa ka achte 2 sak, la a, w ap fè siksè wi, men siksè w la yon ti jan lan. Siksè w la lan. Men, tout fwa tou, ou ta wè ke ou ka, ou nan 2 vwayaj ou ka gentan achte 2 sak, pa gen pwoblèm. Kenbe la, ann avanse ansanm. Ou byen, ou gentan wè gen chabon an? Ou wè gen bak siyèt lan deja? Pa gen pwoblèm. E byen, si w vle fè kòmès, men sa w ap fè. Gade nan zòn nan. Gade ki sa moun yo plis nesesite. Gade ki sa yo genyen, gade ki sa yo pa genyen. Yo gen sik, yo gen lwil, yo gen farin. Pa gen pwoblèm. Vann Magi a. Lè manman w bezwen achte diri, l al ka vwazen an. Men lè l achte, lè l bezwen achte Magi an, l ap pran l nan men w. Epi, lè w fin vann sachè Magi an, verifye pou w wè. Si toutfwa ou ta wè pa gen benefis, Ou pa nan chemen siksè lan. Men si ou ta wè gen benefis, ou nan chemen siksè lan. Pa etone ou si ou ta wè ti Jacqueline li menm ak valiz li pral travay nan leta. Pral travay nan leta pa vle di ke se la siksè chita. Ou ka fè siksè, sa pral depan de jan ou jere. Sa pral depan de jesyon ou. Si ou al, ou ap travay nan leta, lè ou vini, kòb ou fè a, ou gagote l. Ou pran plezi avè l, se al benyen nan lanmè, se rele tout zanmi w vin bwè byè. Non. W ap toujou travay. Si yo pa revoke w wi, w ap toujou gen kòb. Men ou pa nan siksè lan. Men ou menm k ap vann magi an, gade pou wè. Chak ti benefis ou fè, gade pou wè si w ka ogmante yon lòt bagay. E si w ta ogmante yon lòt ti bagay nan laye a oubyen nan bichèt la oubyen nenpòt jan nou te ka rele l. M pa kache di w, lòt semèn nan, ou pa ka di manman an ban m 25 goud pou m met Pappadap non. Non. Lòt semèn nan tou, ou pa ka di manman an m bezwen kotèks non. Gen posiblite ou ka achte yon kotèks. Men tout fwa tou manman an li menm li ta vle ankouraje w nan sa w ap fè a, si l ta achte l ba ou, Men, si l pa achte l tou, pa enkyete w, ou mèt achte epi kontinye fè ti kòmès ou. E pa kreye w bezwen m ede w kreye, pa gen pwoblèm. Ban m aprann ou, ou menm jèn gason ki fin fè filo, ou ta renmen travay? Tout kote w depoze CV yo pa janm rele w? Pa gen pwoblèm. Ki travay ou ta renmen fè? M pa konnen. Ban m di w. Chak apremidi, nou konbyen k ap jwe domino? Nou senk? Pa gen pwoblèm. Nou konbyen k ap jwe kat? Nou plizyè. Nou konbyen k ap jwe boul? Nou plizyè. Pa gen pwoblèm. Ban m aprann ou. Chita an konsetasyon avèk zanmi w yo. M pa konnen si se Jan, Jak, m pa konnen si se Evens, chita ansanm avèk yo. Ou gen 400 dola, pa vre? Lòt la gen 2000 dola, pa vre? Youn gen 3000 dola, pa vre? Mete tèt nou ansanm. Nou ka fè yon babèchòp. Mete tèt nou ansanm. Nou ka ouvri yon biznis ansanm. Oubyen, nou toule kat gen menm rèv, nou gen rèv moto. Nou chak gen yon 4-5 mil dola. Pa gen pwoblèm. Nou ap tann pou 400 mil dola sa a vin pi plis nan men nou jiskaske pou nou ka achte yon moto. Men tout fwa ke l poko rive, ann aprann mwen yon metòd. Nou 4 la, mete kòb yo ansanm. Achte yon moto. Si mwa a gen 4 semèn, pran semèn sa a travay. mete kòb la yon kote. Men fò n serye tou, fòk nou serye. Bay ti jak li tou, fè yon lòt semèn, mete kòb sa la. Bay ti jan, fè yon semèn tou, mete kòb sa la. Bay ti papit, Fè yon semèn tou, mete kòb sa la. Map di w, nan 12 mwa, si se nan yon kès nou mete l, kase kès lan. Evalye konbyen nou wè k ladan l. Si kounye la, nou wè l ka achte yon moto, achte yon lòt. Kounye a ap gen 2 moun, ap gen 2 moto, ap gen 4 moun. Nap fè l jan wè m sot di nou an. Nap kontinye travay. jiskaske nou chak ka gen yon moto nèf anba dèyè nou. E lè nou fin gen moto nèf anba dèyè nou, nou konn sa n ap fè? Vye premye moto nou ta achte a, bay yon moun li. Bay travay avè l. Ti kòb sa a, fè yon kanè avè l. Lè moun nan k ap travay sou lòt moto ki ize, ki nou ta achte premyeman an, Lè kontra a bout, pou rale kanè nou, al touche kòb nou. Lè nou fin touche kòb nou, pataje l an 4. Si nou pa konn fè divizyon, ban m di nou byen. Si se 200 dola l ye, divize l pa 4. Chak moun ap jwenn 50. Ou konn konprann? Si se 200 dola l ye, divize l pa 4. Chak moun ap jwenn 50. Premye moto a, li fini. Kounye a nou chak, nou gon moto anba dèyè nou. Ou konn ki sekrè ki kache nan siksè a? Gen sik, ou ka fè siksè pèsonèl. Konsa tou, ou vle fè siksè, ou oblije mete tèt ou ansanm avèk yon lòt moun. Ou konn pwoblèm Ayisyen? Sa se reyalite a map ba ou. Nou pa met tèt ansanm. Nan anyen nou pa met tèt ansanm. Nou plis mete tèt ansanm pou n kraze, men nou pa met tèt ansanm pou n konstwi. Ebyen map di nou. Lòt peyi ou wè kap avanse, tout kote ou wè ki gen gwo antrepriz yo, kote ou wè ki gen gwo antrepriz yo, banm di w byen, kapab.